Kor nou retounen pou nou fè swit avèk 64 trièm jeni ke le mesaje a zyèl li te pote kap gen rapò avèk jedi kap 25 me 2023 e nou konnen jodi a nou deja se lendi 15 me nou ye sèke nou gen 8 jou

e sa pèmèt ou kapab gen ase de tan pou eseye konprann ki sa k rityèl la, ki sa k yòd la, e ou kapab gen yon kominikasyon avèk jou k ap, m te kapab di jedi k ap 25 me 2023, espri ou jeni ou ki mache avèk li se Meriel A M E H I E L Pa bliye ke youn nan bagay ke konsèy m ke m ka pote pou nou. Anvan ke nou fè rityèl, nou sipoze kòmanse pa eseye met tèt nou nan yon dimansyon kote ke reflechi dabò konsènan sa w pral fè a, paske li enpòtan anpil. E pa bliye ke lè w ap fè priyè a, priyè la li pèmèt ke ou kapab relye avèk lè pwisans espirityèl ki odela de nou tout. O Li kapab mete w an kontak etwat avèk lèzanj, o petèt lanj k ap jedi k ap 25 me a, ki se Muriel. E lè w priye, anvan w kòmanse priyè a, w kapab respire pwofondeman, e pandan plizyè fwa tou. E sa pèmèt ke w kapab medite pou w di ke, Je retourne à mes devoirs dans le monde. e pou e anj ou jeni sa ki rapò jou a jou a, li kapab ede w a retwouve lè fòs, lè fòs kreyatris divin e selon dezi w, selon ego w, petèt fò gen dè zide yon lespri pozitif ki se amou, fratènite, volonte. Pa bliye ke. Nou palew de nou konn sa ki li dabò sa ki li la lwa datraksyon lwa datraksyon li di ke se ou menm son bagay ki ineliptab son bagay lap rive kanmenm se tou se ke tu a se kòm si ke m ta kapab diw bon an bon jan kreyòl la tout sa ou atire vè ou menm lap vin jwenn ou sèt. Si ke w gen yon lespri pozitif, ou atire de bòn choz, bòn choz la, bon bagay ap vin jwenn ou, tèl ke nou pale de bonè, nou pale de pwosperite, nou pale de reyisit, e li pèmèt tou li gen lyezon avèk lwa kosmik. Lè nou pale de kosmik nou wè linivè. Pa bliye talè m te di nou ke nan debi emisyon lan, notre terre, tè sa ke nou sou li a ki gen 5 kontinan ladan l, 7. Planèt tè la li fè pati de neyan. Li se youn nan 9 planèt ki nan vwa pa nou, vwa lakte pa nou, ki se galaksi pa nou. Se kòmsi m pran vè la, tè la li sispoze, li dis, li, li, li dans le vide. Pa gen anyen ki kenbe tè la. Pyès anyen pa kenbe tè la. Men tè la, sèt, pral gen de prinsi ki pral antre ki sa k rele la, vwa, e, e, force de la, la gravitation. e ki sa l ye se tout kò ki gwo a, li atire kò pi piti a, piske solèy la nan lye li a, li pèmèt ke tè la li kontoune otou de li, se lwa de la gravitasyon, e nou pral di ke tè la pa rapò de pozisyon ke li a, li nan yon pozisyon trè egzat, si te pi prè, pi lwen, se dega, se konsekan, sè ke linivè, linivè ou lè zastwofizisyen.

Ou ka toujou eseye ekri nou, ou ka toujou kominike avèk nou, ou ka toujou ekri nou sou nimewo sa e n ap ba w plis enfòmasyon. Enben, jeni nou pral pale a, se 64 yèm jeni ki gen rapò avèk jedi k ap 25 me, 25 me, selon prensip Azyèl, lanj. jeni ki se mesaje les 360 jeni e sèt nou te baw enpòtans a chak fwa wap priye ki kondisyon fè ki sa ou dwe met sou ou e ou konnen se yon blouz blanch yon foula ble foula ble a li gen rapò avèk rituel de yòd ou dakò avèk mwen jiske la jiske la yon foula ble e ou antre nan lye sekre a lè ou fini ou kòmanse resite rituel la. E au cours de route, au cours, nan finisman, ou pral resite priyè sa a, e si w bezwen konnen ki sa k plis ityèl de yòd la, retounen nan emisyon presedan yo. W ap jwenn plis esplikasyon. E nou prèt pou nou disponib pou nou ede w. Nan rityèl de yòd la, ki sa l ye? Priyè la, li di ke priyè de lanj lan ki se Meryèl, akanj, li di ke la vivifikasyon nè jamè un pak kolektif.

moral e materyèl ki kontribye a la kreyasyon de nouvo paradi isi pito posib. Sa se priyè ke wap adrese avèk anj Meryèl e pa la swit lòt deta wap fè, lòt deta wap fè lò fin adrese priyè la, lòt deta wap fè lò fin adrese priyè la, sèt, sèt wap jis etèn balèn nan ki nan men ki limen anndan rityèl Yòd la avèk son klòch la, piske nan rityèl Yòd la, gen yon ansanm de choz ke w ap fè anvan, anvan w resite priyè a. E nou te pale de rityèl Yòd la, kisa li ye? Se yon bagay ki senp, ou jis abiye avèk yon rad blouz blanch, lejèman, san sandal, o sans du cabalistique, opoze avèk la flèch ki soryante vè lès, piske flèch la oryante vè lès, epi pa la suit ou limen balèn nan, ou di ke la lumière soit pandan w fèmen lè zye w, Epi ou vès yo, ou lonje mou vè balèn nan pou kòm si wap kapte enèji a. Pa la swit, ou lonje de mous di kote di sèk kabalistik, kon sa jan moun le jèmèn nan, e apre, lè w fin fè sa, sou goche ou met tèt ou di kote goch, sou dwati ou met tèt ou di kote dwa, e ou resite priyè sa a ki gen rapò avèk jedi 25 me, 25 me, ki se vivikasyon espri ou jeni ou akanj lan se Meryèl, e ou etèn. apre rityèl la, ou etèn, apre priyè a osi, ou etèn balèn nan avèk son klòch la, e lè w fini, ou devètire ti rad sou ou, epi ou eseye ale dèyè ki enfòmasyon w ap wè tout sa pozitiv ke jeni sa ka pote pou ou. Sèt li eseye fè yon ti rechèch pou ou, ki sa jeni sa pote pou ou, li se yon anj de legzaltasyon, e li se yon anj. du sens, l'humour, e li sans egal. Li Li son anj kont fòs abim yo, kont fòs mal yo, e li son anj de kreyativite, e li pèmèt ou twouve solisyon entelijan. Eseye ale gade, ale gade sou Google pou ka wè ki karakteristik anj sa. Ki sa l pote? Jan m di nou an, nou menm, nou la pou nou pote de bòn konesans, de bòn choz pou ou menm, paske se sa notre force à la radio tele Koze Vodou. Jedi k ap 25 me 2023, Akanj ou Jeni, se Meriel, rityèl ki akonpanye l, se rityèl de Yòd e li fè pati de 64 yèm, li fè pati de, de, de. Nou te ka di 264 ièm jeni di syèk kabalistik. Mèsi, mèsi bokou. E pou sela san pli tade, apre poz la nou pral antre nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 65 ièm jeni an ke pou nou fini ki se Danbya, Danbya ki se DANBIH karakteristik li se fontèn de sajès. Danbya. Se karakteristik li, fontenn de sajès. Mèsi, mèsi bokou.